seleksyon brezilyèn de foutbòl lan. Alò gwos kiryozite an se pral kisa Ancelotti pral bay. Alò fanatik Brezil yo nou mèt ouvè kò nou, si genyen yon feblès ke ekip la te genyen li konble l. Mwen mwen se premye moun ki kwè ke seleksyon brezilyèn nan pat gen pwoblèm jwè. Brezil pat gen pwoblèm jwè. Jiska prezan m mentni l paske E kòman ou kapab, kòman ou kapab deklare kon yon seleksyon gen pwoblèm jwè? Yon seleksyon gen pwoblèm jwè se lè jwè ki titulè nan seleksyon an li sou ban nan klèb. Se premye bagay pou nou gade. Jwè kap jwe, jwè ki titulè nan seleksyon an, ki sitiyasyon nan klèb? Depi ou wè seleksyon sa, jwè ki titulè lan, li titulè lan gran klèb, ekip sa pa gen pwoblèm jwè. E si w gade Brezil, posib 11 seleksyon e posib 11 seleksyon brezilyèn nan, li e pa gon jwè ki pa, o mwen ki patisipe nan revotasyon ekip li a. Li gen dwa e li gen dwa pa pa titulè a pa antyè, men la patisipe nan rotasyon ekip la.

Donk seleksyon brezilyèn nan m pa kwè ke l gen pwoblèm jwè. Si nou ta kouri fon ekip Brezil kounye a pandan n ap pale a la, Alisson Becker titilè lan Liverpool, Carlos Augusto si n ta vle pran jwè avèk li, li patisipe nan wotasyon ekip Inter lan, a dwat Evanilson titilè lan Monaco, Marquinhos avèk Kiyès nou ta pran kòm aryèl santral? Gabriel Magallanes, tout nèg sa yo titulè nan seleksyon yo, nan klèb yo padon. Nan mitan teren an, Casemiro ke Ancelotti retounen avèk li, li titulè nan Manchester United. Bruno Guimaraes titulè anndan ekip Newcastle lan, ki kalifye pou Lig dè Chanpyon. Euh epi Vinicius pase 2 prezantasyon, Raphinha pase 2 prezantasyon. Bon Savinho plizoumwen sou ban oubyen Rodrygo ki ka travèse yon peryòd difisil. Epi nan pwent lan, m panse ke Richarlison, men ou ka mete oubyen Ti nonm ki nan Brighton nan, Joao Pedro, nèg sa yo te ka mete yo pou kòmanse pou seleksyon brezilyèn nan, menm si se pa Ronaldo, Luis Nazario, men kanmèm, e misye titulaire lan ekip Brighton nan. Donk, tou sa pou w dire kwa, Brezil se pa pwoblèm jwè ke l gen. Pou mwen, seleksyon brezilyèn nan se yon ekip ki te gen yon pwoblèm antrenè. Brezil te gen yon pwoblèm antrenè paske antrenè seleksyon brezilyèn yo, yo pa t a la hauteur.

E mwen panse ke Brezil, demen se pral yon kiryozite pou nou wè kijan Brezil pral jwe. Brezil pat janm te gen yon pwoblèm jwè, pou mwen se te yon pwoblèm antrenè. Antrenè paske seleksyon brezilyèn nan, li pèdi yon pakèt match paske ekip la, ou pa wè sa ekip la ap jwe. Ekip la pa gen fon de jwe paske tout foutbolè yo pwofesyonèl. Tout ekip pwofesyonèl poukisa l bezwen antrenè paske antrenè a se li menm ki pral achitekture oubyen dizayne konpòteman ekip la sou teren. Sa mwen le konpòteman an se animasyon de je a. Se sak konpòteman an. Eske nap defann ba? Eske nap chita anba vant gadyen nou? Eske nap defann wo? Nap fè lenvès? Eske nap fon blòk medyan? Se premye bagay la. Eske nap pran inisyativ jwèt la? Eske nap gen balon? Eske nap joun jwèt de posesyon? Eske nap foun atak rapid? Ou ben nap jwèt kontre atak? Sa, se antrenè a ki bal deside l. Men men nan, lò rete ou gen Brezil, an bali de Dorival, ou se seleksyonè Brezil. Epi ou monte yon ekip se yon atak rapid. Ekip ki jwe atak rapid, ekip ki jwe kontratak, se ekip, alò ekip ki baze jwèt li sou sa, se ekip ki di tèt li li pap gen posesyon balon. Lè w pa gen posesyon balon an, vle di ki sa, lè w rele Brezil, fòseman 60-70 pousan match ou ap gen posesyon boul la. Pòz, e konsa foutbòl jwe wi. Lè w rele Inter, lè w rele Juventus, lè w rele Milan, nan chanpyona d'Italie a, dans 70 pou san dè match w ap genyen e w ap genyen posesyon balon. E sa vle di kisa? Sa vle di ke ekip advès lan pral defann ba devan w. Lè w rele Brezil tou, Potansyèl advèsè ou se Ekwatè, potansyèl advèsè ou se Paragwe, potansyèl advèsè ou se Bolivi, potansyèl advèsè ou se Venezyela. Nan 70 pou san de match ou yo, ou pral gen posesyon boul la. Dorival a mon gran etonman monte yon seleksyon kote ke li baze yon ekip sou atak rapid. Euh, atak rapid, li difisil pou l mache fas a yon blòk ba kote ekip la sistematikman e defann li vin defann devan ou. Lè yon ekip vin defann devan w sistematikman, ou menm ou dan lobligasyon pou gen pou gen yon je de posesyon, pou gen yon atak plase, se sa nou rele yon atak planifye. Ekip la pral defann ba, epi ou menm ou di, bon, m ap mache sou ou, avèk yon je de posesyon, yon je de pas, pou n kapab dezekilibre ekip advès la, pou n jwenn fay nan dan ekip advès la. Vwala, e... M panse ke se erè sa a Dorival te fè. Ancelotti? Men pi gwo avantaj ke Brezil gen avèk Ancelotti. Brezil genyen avantaj sa a se ke Ancelotti, jan m toujou di li, se yon nèg ki adapte l avèk advèsè l an. Li adapte l avèk efektif li genyen an. Ok? Efektif li genyen an pral di ki sistèm de jwe l pral jwe paske Ancelotti pa malad yon sistèm. Li kapab jwe 3-5-2, li fè l deja ak Juventus. Li kapab jwe 4-3-3, li fè l deja avèk Chelsea. Li fè l avèk Real Madrid. Li kapab jwe 4-3-1-2 ke l fè avèk Real, ke l fè avèk Milan. Li kapab jwe Arb de Noël lan, sètadi 4-3-2-1 an, se ke l fè avèk ekip e Milan AC a. Ok? Donk, Ancelotti pa gen pwoblèm sistèm. Kounye a la, Ancelotti tou pa gen pwoblèm d'animation de jeu. Se pa yon nèg kòmsi E li son dogmatik nan stil Luis Enrique, nan stil Xabi Alonso, nan stil Guardiola, il faut toujours avoir la possession du ballon. Ancelotti pa konsa. Ancelotti konprann football koman si adversaire lan pi fò pase nou teknikman, e byen nap bal initiative pou la men nou bal opere par des kont, nou bal bat nou lot fason. E pwi, m pa konn si n fè remark sa, Ekip Ancelotti yo, jeneralman yo trè fò mantalman. Se pa sèlman Real non. E, Nap te trè bon mantalman, ekip Bayern nan te plizoumwen bon, Chelsea te plizoumwen bon, pa bliye ke premye parèt Ancelotti nan chanpyona Dangletè lan, l tou ranpòte chanpyona 2009-2010. Sa vle di ke Ancelotti son nèg ki konn genyen de rezilta imedya. Dezyèm bagay ankò fanatik Brezil yo kapab espere, Ancelotti son antrenè ki genyen plis konpetisyon fòma koup ke fòma chanpyona. Bal eksplike m. An kreyòl ayisyen lè n ap pale foutbòl, nou di ke tout konpetisyon se chanpyona. Pou nou menm, konpetisyon sinonim de chanpyona.

Se konsa koup dEròp dè klub chanpyon te konn jwe, ou demare dirèkteman nan uityèm de final, aprè sa ou fè kar de final, demi final, final ou chanpyon, oubyen yon fòma de chanpyona, sètadi devan devan nèt, tout moun ap jwe a tout moun, sak fè plis pwen an genyen, oubyen yon fòma miks, se twazyèm fòmil lan. Fòma miks lan, Lig dè chanpyon sezon sa sot fè l. E tout moun rankontre a tout moun antre giyimè paske se te 8 joune sèlman. E 8 match, tout moun jwe a tout moun, yon faz de chanpyona. Aprè sa, ou vin tonbe nan yon dezyèm faz ki son faz de koup kote w ap jwenn uityèm de final, kar de final, demi final, final. Ok? E Ancelotti bay plis rezilta nan konpetisyon fòma de koup yo. E koup du moun son fòma de koup. Ok, menm si premye tour lan, li gon aspè de chanpyona, piske ou non group, fòk ou fè plis pwen pou kalifye. Men koup du moun son fòma de koup. Atansyon avèk Ancelotti. E m panse ke lè lè a rive, nap koupe ti pati sa, pou nou pataje l sou rezo a. Donk Ancelotti bay anpil rezilta nan konpetisyon ki gen fòma 2 koup. Euh M panse ke le grand Brésil sera de retour, se sa m panse. Epi m panse tou avèk Ancelotti, Vinicius bwal involve, bwal de resi dekole avèk Brésil. Paske nou gen dwa bliye sa, dekolaj e eklate Vinicius eklate a, Ancelotti pa inosan ladann. Se lè Ancelotti rive nan Real ke Vinicius eklate. Se vre se Zidane ki te kòmanse mete l, men Ancelotti gen sa kòm kalite, li kite jwè yo eksprime yo. Se pa yon, se, nèg ap, Ancelotti pa gen okenn dikta taktik lakay li. Li kite w jwe nòmalman. E m sonje konsèy ke misye te bay Vinicius lan, misye te di Vinicius, jwe foutbòl nòmalman kòm si w te nan lari o Brezil. E se sa k te vin libere Vinicius nan Real ki fè Vinicius eklate jan l eklate a. Men mentnan, m panse ke Vinicius bral nan po l, li bral eklate menm jan l te eklate nan Real la. M panse nou pral resi jwenn yon Vinicius, Vinicius bral retire etikèt

Chans Se pa yon nèg ki bay de jèn a fò potansyèl chans, se yon nèg ki men ou gen dwa jèn wi, men fò fè prèv ou deja. Egzanp kaka, egzanp pa bon, pliz ou mwen pa tou. Men e pi gwo egzanp lan se kaka, kaka te trè jèn lè l nan Milan, men kaka te gentan fè prèv li deja. Ancelloti ap ba w, ap ba w espas pou pase. Men si Ou konnen ou jèn se nan men Ancelotti ou bali klate, ebyen eh asta la vista baby. Paske misye li menm, li di ou pou jije l, fò jije l nan rezilta. Ancelotti son antrenè de rezilta. Si ou nèk wap analize Ancelotti, se fason Ancelotti jwe wap gade, ou foure dwèt nan zye w. wap fè anpil erè paske e ou pa ka analize Ancelotti avèk fason ekip foutbòl li a jwe. Meyè fason pou analize Ancelotti se avèk e rezilta ke lap ba ou. Donk ekip e Brezil lan m panse ke lap de retou. E eske lap gentan prè pou koup du mond lan? Demen nou alò Fenèt fifa sa se tripotay sa nou pral fè ok nou pral gade si brezil ap nan sitiyasyon poul retounen nan nivo ke nou te kitel la alò sitiyasyon o klasman e gen 4 jounen ki rete pou elinatwa sa fini se 18 match e ki ki rete alò se 18 match ki ta dwe jwe men se 14 jounen ki jwe deja arjantin lidè e kalifye pou la koup di mond avèk 31 pwen Poukisa nou di Ajantin kalifye? Paske Ajantin pa kapab aritmetikman setyèm. Ekip ki setyèm nan li gen 15 pwen. Rete 12 pwen nan lari paske rete 4 match. 4 fwa 3, 12. 12 plis 15 ap bo 27. Donk, Venezuela ki setyèm nan li pa ka pase devan Ajantin ki premye a. Ajantin, kèlkeswa rezilta l fè, li pa kapab setyèm. Se sa k fè Ajantin kalifye pou koup dimond lan. Ok, Equateur ki te gen sanksyon sou li, Equateur an dezyèm pozisyon malgre sanksyon yo, Equateur gen 23 pwen, twazyèm se l'Uruguay, l'Uruguay gen 21 pwen gòl diferans plis 7, e Brezil katriyèm avèk 21 pwen gòl diferans plis 4, Paraguay senkyèm avèk 21 pwen tou men gòl diferans plis 2, Kolonbi sizyèm avèk 20 pwen gòl diferans plis 4,

Anpil, anpil bèl Luis Islas, anpil bèl ti jwè ke Chili te bay nan peryòd sa. Eben, eh nèg sa yo, Claudio Bravo, e... Eben, eh nèg sa yo, yo... Yo, yo, yo ale, eben, eh moun kap vini yo, yo pa gen talan nèg ki te la deja yo, antre 2009 jiska 2016, lè ekip sa te arive a matirite ki pran 2 Kopa Amerika. Yo pran Kopa Amerika 2015 e Kopa Amerika 2016, a chak fwa se sou Lajantin. Donk, e se konsa sitiyasyon ye o klasman. Donk, si.